Ou ka satisfè fi a nan 3 minit, ou ka satisfèl nan inèdtan. Inèdtan son feeling li ye, ou konprann? Son feeling li ye. Anpil fi, mal di yon bagay la ki fò, David ka demantim pase li mèt la, ou konprann? E li ki mèt la. E gason, fi panse gason lè yo voye yo satisfè. Lè gason voye, gason pa satisfè non.

Wi paske gason an ka parèt la li fè yon 15 minit li lage yon dlo men l toujou anvi kontinye se dlo a k vini l oblije kite l tonbe. Gen de lè gen de lè menm si w anvi kontinye a si sante w pa pèmèt ou w pa fouti w ap pwovre pou w ap bwè ti dlo gen de strateji w ap pwovre pou w ap bwè ti dlo w ap desann nan lòbi otèl la w ap mande yon guines oubyen w mande yon byè ou konprann. Wè sou sa mwen dakò se pa tout lè fwa voye a vini

Non men
non bon m pale bon m pale selon sa l di pase e map se sa l di m ka retransmèt lè map pale pou tèt mwen map pale pou tèt mwen li konn di a m fon inèd tan la papa lè m wè m pa ka voye m bay vag men m satisfè m kraze manmzèl e di sa wè wè gade a wè wè wè wè dam m se kraze a m pa sa w bay se a m mòde fò mesye banm di nou dè sa w banm di nou bagay.

Bon gen de fa gen de fi gen de pafwa ou panse ou k kraze fi a k kraze w wi. Wi sa Wi paske rive. li ta li tap tann li wi li tap tann sa tann dat. Tout sa rive.
Bon men sa pale nap pale de sèks ok Epi epi kounya fi kòw nan nan èske w konnen gen gen gen konyen parenaj gen fanm ki konn voye je l li wè w nan soufrans son konyen l ba ou pou l atire l sou pou l ka ba w ti manje pou grangou pa touye w wi Yeah. Epa pitiye l renmen avè w eh li pa renmen w non.

ke nou jwenn satisfaksyon nan satisfè yon moun. Se sa n vle di? Non, nou pa di sa. M pa konn pou lòt, mesi.
Non, e ou k tap pale Kalis, se pa nou. Pa akize nou. M pa di sa.
Se yon kesyon m poze paske talè a nou di ke si n ap eksplike kisa k lanmou, Si on gason ka satisfè on fi, li jwenn adrenalin ladann. On nèg ki renmen on fi, nèg la pap egoyis, de fason otomatik. Egoyis la vin nan sèks la tou. Ala bèl bagay! Ou g'on nèg ou renmen, ki sot travay, ki fatige, whatever, l sot lekòl tou, ou konprann. Ou resevwa garçon ou pa kwit manje met sou tab la non ou eseye konprann kijan may li ap fonksyone sa l anvi manje pou jou a ou pa fè bri ou pa pede fè bri ou pa mete ou toutouni nan kay la men ou pa abiye w tankou yon mèt ou ou di w pral pran swen bebe a ou make sure ou chè ou pale a manman w ou make sure ke sikolojikman èske tout bagay anfòm. Pou ap pran swen mari ou konprann mete ti sèvyèt cho nan pye li, make sure ke tout bagay ou konprann, ou souse san an kòmsi ou make sure ke tout bagay ou konprann, ou make sure ke nèg la byen dòmi. Mwen menm si m dòmi aprè m ap wè Jezi mwen menm. Tande, tande. E la m satisfè tou. Banm di yon bagay. Okontrè m plis santi ke m ka ap deranje moun sa nan vi m fè.
Ak seksyèl la e kite l dòmi an.
M se sa m te ri. O rezime, ou konn satisfè de yon nèg ki kote w san l pa penetre w? Amy, kesyon sa a reponn mwen.
Amy, èske w konn satisfè?
M pa vin bay vi prive m, David. M pa di w vi prive.
Èske sa rive w panse yon fanm ka satisfè de yon nèg ki pre l

ou satisfè? Èske satisfaksyon nan pale a oblije gen sèks ladan l? Ki jan yon moun ka sa. Paske mwen menm.
Gwo modèl jan w renmen. Tande, gwo modèl jan w renmen. Wè moun nan deja s on satisfaksyon. Si l ajoute ti sa w te swete yo, s on lòt diplis. Donk, ki jan de satisfaksyon m di pale? Gon bagay yo rele sèzèdtan travay. M ap ba w egzanp ki klè. Bon isi a gon bay rele 16 èdtan travay. Wap pale de Canada? Wi.
M ta fin fè 16 èdtan travay on jou m byen fatige. David, lè w tande on fanm rale on milyon dola l bay on nèg oubyen lè w wè Kadibi rete kòmsi li gen dwa pap fè anyen la epi l gad misye, l gad blòdè l pa!
Li bay yon kout lajè. Kite Amy pale, kite Amy pale mwen silvouplè, kite l pale. M fin fè 16 èd tan travay, yo m pase sou Facebook, m wè zòn kote m te rete a gen bandi, konprann, Bill gen pou vini epi m antre nan kay la m jwenn, ok David fè soupe mwen epi l ap eseye pran tansyon m. Map gad koman jounen an te ye. Sa son moun ki care pou mwen. Presyon jounen ap desann sou mwen epi se le moman komsi ou santim fatige ou ankourajem al benyen wap wap gad kijan map vibre. Epi vwala ke poum domi ou konprann swa son bèf oubyen m pa konnen ou soti avèk yon konvèsasyon petèt ke ki te trè enpòtan pou mwen ou pat vle pran whatever. Devli sansyèl wi Dave. David son lòt dimansyon l ye fanm a gason
pa oblije tout tout tout non li gen dwa pat sa tou wi David
wè blòdè di ou tande sa blòdè di blòdè di konsa lap bèy m sou kabòd nan bon si w fè sa la èske w pa voye m al vòlè kòmsi èske bagay la toujou oblije koulout ki bagay sa gen toujou fanm ki satisfè de lè lè gason pran.
Kounya la Amy vle fèm konprann la apre bèf la kòmsi kraze a pa vin deyèl. Yo ou ka Non tande yo tande Amy ou oh konnen my god. epatem m pral baw poukisa fòw epatem se paske de no jou m panse fanm pa satisfè ankò de lè gason pran swen yo 95 pousan fanm ayisyèn se lè nèg la ba yo lajan yo satisfè e se sak fè w wè gon bann moun kap trete mari yo de be

Nou tande m?
Paske David m map pa di yon vle bagay la. bliye sa m ta pral di a.
Eske sa rive nou deja nou anfas yon moun nou renmen n ap adore enpèfeksyon moun sa? W ap jwe nan fant zòtèy li gen ti maas o sa depan wa janm konn Tout sa lavi yo se w ap depan bo de kote yo. zòtèy non Tout sa moman yo. pa moman Tout kraze sa yo. brother. Tout sa yo depan de wi men li moman bèf. E kòm si ou vle fè m konprann apre bèf la, apre bèf la, apre bèf la ou vle fè m konprann ou pap di mete l pou mwen silvouplè. Pa gen bèf san kraze mezanmi. Bon nivo bèf la rive ou refize ba yon moun san kraze. Tande kounye la nan bèf la tou fòn trè teknik. Ou pa ka pa renmen benyen. Ou pa moun k ap fè twalèt debay pou renmen bèf toutan non. Sa se yon sòt de vyolans bikal li ye. Sa se yon lòt bagay. Men, sa se kòmsi, kòmsi, e kòmsi ou vini avèk yon pwojè dat fiksyon pou mwen pou asfisye m. Fè gaz lakrimojèn? Kòmsi, si se nan Simoe ke gaz lakrimojèn ou vle ban mwen, ou pa ka pa renmen benyen, ou pa renmen chemen dous epi ou ret la ou e dè bèf ou ye, ki entansyon ou? Ou dè tiye m? Bon, yon moun ki oze Kòmanse yon ak seksyèl san benyen pandan moun nan pa konnen eske kòl pwòp oubyen kòl pa pwòp, m twouve se yon bagay ki mal reflechi. Paske, wè banm di w yon bagay, wè lanmou an, lè nap reflechi lanmou an, fò nou reflechi l nan plizyè dimansyon. Tankou jan map di talè a. Yon fanm 18 an pap janm yon fanm 25 an. Yon fanm 25 an p ap ka yon fanm 28 an paske lasyans pwouve l espas tan sa yo Non, gen bagay depi w renmen Remy, gen bagay depi w renmen li mande pwòpte. Ban mwen mosyon Michel oubyen Remy. Non, nan espas tan sa yo gon ekip bagay, si fi a se grandi l ap grandi, m pa konnen òmòn yo ap melanje, se li vin nan yon pakèt lòt bagay ki fè ke moun nan pa panse menm jan. David, ou wè a laj mwen jodi a, mwen s on fanm ki mature, gon pozisyon yon nèg mete m, Ou metem nan pozisyon an ou fèm rive la brother se mwen ki pap kite w ale jan gason konn fòse fi a map fòse w. Paske ou bezwen l ou bezwen l. Of course.
Ebyen ok ok ok men lavi a banm di nou yon bagay nou konnen ok.

Li vle fè bagay madi. Li vle fè bagay mèkredi. Sou pretèks ke li dezire madanm ni. O, eben si w pa ban mwen m pral deyò. Li vle fè bagay je. An nou fè yon lojik. Bon, an n fè adisyon rale kaye nou. Ou ban m 77 kout koulout lendi. Ou ban m 123 kout koulout madi. Ou ban m 530 kout koulout mèkredi paske w te bwè yon 2 byè avè l. Ou, ou fè tout semèn nan w ap kraze men. Bondye ban mwen tou. Se kòm si w gen yon mato, mwen menm mwen se planch lan. Li vin pa sèks ankò, sa pa lanmou. W ap fè afè pa w. W ap pale bèl la wi Emi. Pale bèl wi.
Sonnen bèl wi. E la mesye. Mwen menm, lè Emi pa fè bagay m pa p dòmi. O, o, ou konnen mesye a, mesye a e konsa l ye wi pitit. Mesye a son mesye, son mesye ki dwòl depi l vin mwen menm, o, mari m pa janm gen pwoblèm sa. Depi mwen, se pou m ba mari m pa kay, e sesi. Ou wè m, ou menm fi, ki pran plezi w fè sa, menm si bouch bouboun ou pa anfle, anndan bouboun ou anfle. Ou ap wè ou s on fi ki vin pi sere. Ou panse se bon bouboun ou genyen, se kraze yo kraze pon avan w. Ok, mwen menm ban m ajoute yon ti bagay. E w kondane pou ret la.
Nou k wè, wè pwendvi w lan, m konprann li. E w ap byen pale. Nou rezime lavi a a kout koulout mesye? Tande, non, nou pa fè sa. Nou di w s on eleman esansyèl nan mitan w la.
Esansyèl nan mitan.